Donk se te jis pou nou montre moun yo ki konplikasyon ki ka genyen sitou pa rapò avèk pratik sa. Donk nou te pale de plizyè tip de krèm ki genyen paske a chak tip de krèm gon tip de konplikasyon done. Donk an tèm de konplikasyon paske si n antre nan tip de krèm yo li ka un pti peu twò long men gen de krèm ki aji sou pwodiksyon melanin nan yo anpeche melanin nan pwodui. Gen de lòt krèm ki pa gen pwoblèm, ki kite melanin nan pwodui men ki anpeche ke l transfere vè lè selil. E twazyèm tip de krèm nan, li kite melanin nan pwodui, li kite l transfere vè selil lan, men kan l fin transfere, li leve po an avèk tout melanin ki ta sipoze ladann nan. Donk se de krèm ki vrèman toksik e ki bay de konplikasyon alafwa sou po an e de konplikasyon tou anndan kò a. Kòm konplikasyon sou po, moun yo konn genyen dè chanpinyon souvan sou po yo, dèmatofisi, lota, moun yo gen gal, moun yo gen sa, m panse ke gen moun ki gendwa ap gade m la, po yo pete, sa yo rele mak pitit lan, yo rele vergeture tou. E answit, moun sa yo gen sa yo rele gal la pi souvan, nou konn tande pale de li, e m panse resamman te gen yon epidemi gal, donk moun yo ki pase krèm douko yo pi. vilnerab pou gen bagay sa yo. Answit an tèm de konplikasyon anndan kò nou, nou genyen de konplikasyon sistemik. Tankou krèm nan lè w pase l sou po ou, ou pa wè l ankò, li gon pakou ke l kontinye fè. Donk li kite po w epi l al nan, li travèse kapiyè ou epi l al tonbe dirèkteman nan san w kote ke li bral vrèman dezòganize tout sistèm ou, tout ògàn ou, kote ke l ka ba w ipètansyon, Li ka ba w dyabèt, li ka ba w ensifizans renal. E lè w ap pase l tou sou po w, sitou sou po je ou, li ka ba ou katarat, li ka ba w glokòm tou. Donk se de seri de konplikasyon ki ka mennen a lamò. Mizapa kansè de la po, si w gen yon ensifizans renal w al nan dyaliz, w ap mouri. Si w gen yon dyabèt ki pa byen kontwole, w ap mouri. Donk ofèt. Pratik sa ka mennen a ke ou pèdi lavi w. Donk se te sou sa ke nou te pale de jodi an. Nou espere ke chak moun ap pran konsyans de ki konsekans ke fenomèn sa non sèlman gen sou ou, men ke l gen sou tout sosyete a an jeneral. Wi, menm jan nou gen melanin nan pou l pwoteje nou kontre yon ultraviolet du soleil e kont tout konsekans yo, men an menm tan tou jan yo di an leksè an tou nwi. Donk fòk nou gon bagay kanmenm pou pwoteje nou e gen dè zekran solè ki fèt pou sa ki se dè krèm nòmal ke nou mete men ki la pou pwoteje nou kont reyon solèy. Answit, moun yo konn renmen poze m kesyon sa poukisa moun kap pase krèm yo gon odè ki karakteristik ki pa trè agreyab non pli. Se paske janm sot di an, tout otan moun nan ap pase krèm sou po l li ogmante risk enfektye an paske po l vin sansib ak tout bakteri ki gen nan anviwònman n. Donk, bakteri sa yo chita anba po a, yo konn bay moun nan dè sa yo rele piyodèrmit, ki se akimilasyon de pu anba po an ki konn bay moun yo odè karakteristik sa. Bon, de fason natirèl, il fo itilize dè pwodui ki so adapte, premyèman a ton tip de po, sa se trè enpòtan, dezyèmman il fo idrate lapo, il faut la protéger par les écrans solaires que je viens dire et aussi voir un dermatologue pour qu'elle puisse faire des soins esthétiques pour vous de temps à autre pour bien garder la peau en santé. Premyèman, fòk nou mande tèt nou poukisa nou gen tout jèn sa yo k ap fè l, se paske kèlke pa gen yon travay ki pa fèt. Ok gen yon travay d'estime de soi ki pa fèt premyèman fòk yo renmen tèt yo se sa paske pifò moun ou mande poukisa w depigmante li di w se poul netwaye po l se pou l pi bèl se pou sesi se pou sela donk tou a an rapò avèk l'estime de soi an jeneral donk fò moun nan aprann renmen tèt li premyèman e dezyèmman ki konsekans ke sa pral genyen nou pral gen anpil moun ki gen dè maladi metabolik. Sa vle di anpil moun bral fè tansyon, anpil moun bral fè suk, anpil moun bral pratikman envalid nan sosyete an paske sa ki on ti jan raz avèk pwodui eklèsisan sa yo sè ke gen de bagay li ba w tou suit men gen de bagay se nan 10, 15, 20 tan lè w konnen w fin bon epi se lè sa pap ou on maladi soti de nul part ke w genyen donk bon MSPP an tan nòmal bon de fason enstitisyonèl ta dwe gen plis zye sou sa kap fèt yo paske krèm sa yo ap vann tout kote, krèm sa yo nan tout bak machann, nan tout mache donk li twò aksesib. Dabò fò yo ta redwi aksesibilite a non sèlman nan le fèt ke enpòtasyon li tout kote premyèman, dezyèmman yo ta dwe an ti pe ogmante taks yo pou deja paske nou konnen nan ki popilasyon ke n ye donk toutotan ke li pi chè li mwen aksesib donk gen moun kap. ki p ap jwenn mwayen pou y achte l, donk deja n ap gen yon diminisyon de moun k ap gen mwayen pou itilize li. E an dotre tèm, fè yon travay de sansibilizasyon, paske sa n ap fè an, li trè bon, li trè fò, men nou piti toujou. Donk si ministè w lan ta rantre nan sa, fè de kanpay de sansibilizasyon, fè ti pwogram sa yo detanzantan pou revalorize jenès lan, Ki ta pèmèt ke nou un pti peu frennen fenomèn sa plis. Le plus rapidement que possible. Paske tout otan ou kanpe pi bonè, se tout otan ou gen, ou gen plis chans pou gen mwens dega. E moun k ap fè sa lontan tou, kanpe. M pa gen lòt bagay pou m di. Paske, se nan kanpe an, petèt si genyen de konplikasyon ke ou ta ka genyen ki. Reversib ke nou ta ka ede w jere mye. Kanpe e wè on dermatologue pou l ede w fè tranzisyon an paske tranzisyon an difisil. Fòk nou di sa paske lè moun nan kanpe krèm nan sou sou dèyè sa l t ap kouri a sa ba w koulè w nwè w lan li vin 2 fwa pi nwè w. Donk fòk li gen on pwofesyonèl k ap un pti peu akonpanye li pou li ka kanpe. Men ke w fèk kòmanse ke w gen lontan depi w ap fè l, on sèl bagay m gen pou m di w se kanpe. Bon talè a la mwen sot di tout sa ke pwodwi sa yo ka bay sou po, men an jeneral moun kap itilize kòktèl toksik sa yo pou dekape po an, janm di an, jan de bagay ki gen pèmanant, klowòks etc. Vrèman ipè toksik. Sa vle di krèm nan ta ka fè efè sa ann di nan 10 ans. Epi kòktèl sa li menm ba ou menm konplikasyon yo nan mwens tan toujou paske li vrèman twò toksik e jeneralman moun ki itilize pwodui sa yo lè yo pase krèm nan nan demen lè yo benyen sitou a dlo cho paske yo renmen fè sa se po a pratikman k leve donk ou retire premye kouch po literalman. Euh wi mwen te di nan ekspoze an se pratikman pli de 60 pousan de la popilasyon.
Yes men.